Kite zen pran zen ebyen byen rapid nap antre nan yon lòt zen ankò. M tande ooh truck driver we fout ban mwen l an kreyol mantò chofè kamyon we ooh map travay nan Amazon fout potè w ye. Ki ensekirite gwad mwen ye. Fout jeran lakou e. Ou e plonbye m ye. Bayakou. Ou m ap kondwi ti palèt jak. Bouret yo e monche. Ou e Uber m fè. Taxi man ou fout ye. Ou pa ta di li dat. Taxi ou fè. Taxi. Fanm de mennaj m ye. Fout bon nou ye madanm. Ti John redouble l ankò retounen l ankò. Fout bon nou ye madanm. Ou wè kaka. Lè konsa yo chanje non bagay la e pou yo ka fè n pa konprann wi. Retounen l ankò pou tande. E pou yo ka fè n pa konprann wi. Exact le garçon! Problème yo multiple.
Nap vanse pou yon twazyèm zen ankò.
Machin sa yo pa pran solèy, chen pa pise sou yo. Ii wewe pote dyòl ou nan 17 pil kaka santi.
Woy pa janm pran ayisyen ti tèt grenn pou metel anfas entèste totosente ok ti chen sal. Chen sal pa janm ranse avèk yon moun kap travay pwòp nan kominote ayisyèn nan em pap janm mete dlo nan bouch mwen pou nou paske sim pat kanpe konsa nou te kraze entèste. Byen rapid e nap kite zen entèsted. Oto Center a avèk Guy Wewe a pou nou antre nan yon lòt nouvo zen ankò.
Mezanmi fanatikanm yo kouman nou ye nou anfòm ee medam yo voye relem andeyo mezanmi pu yo ka banm love la m renmen yo anpil yo yo relem kounya achte anes trezi banm bagay la tèl map tranble danm mezanmi. Ou sou chanel zen peyi a ouvè kòw e kale kòw Ebyen medam ni mesye nap kite zen sa pou nou antre nan yon lòt zen ankò paske nou bay zen byen rapid nou pa nan dire avèk zen moun depi sou chanèl sa ou gentan konnen fòk ou griyen danw ebyen medam ni mesye ann tande ansanm. Mwen menm ti blondedy ferdinand k vin la 12 ans san papye 12 ans ilegal 12 ans ap chwogo. M di nou sa deja. Ou di yon bagay bebe? Ou kite tout bagay yo mache a. An pran, ou kite pwodui yo, pran pwodui yo pou li. W ap soti? O, anben ale non bebe. Ale non cheri. W ap vini bebe? Ok mon amou. Ok? 12 ans san papye. E m toujou di nou sa. Vèwonn. Ti gason m nan. Li konn pipi non daypè m paka wetire l sou li daypè a mouye m poko ka wetire l sou li paske m poko konn ki daypè m pral mete sou li m konn chire mayo blan pou m fè kouchèt pou m mete nan bouda l ok m konn chire mayo blan pou m mare avèk epeng pou m mete nan bouda l m konn paka dòmi leswa. Mwen rete up pou chak lèl pipi paske l pa gen diaper sou li pou mal chanje dra anba dol. Ok? E m pa gen machin a lave lakay mwen non. So tout dra pise sa yo fòm geta lave yo ankò paske nan la sware ankò pa menm bagay la jiskaske pou m jwenn si se frèm nan Sendy Mix ki voye yon 50 dola yon 100 dola ban mwen ou byen si se madan Alan Mimi ki voye yon 100 dola ban mwen yon 50 dola ban mwen. Ok? M te gen yon ti granmoun m t ap travay lakay li. M te konn fè manje, pwòpte lakay li, ba l medikaman. Ti granmoun sa a, lè m al pwòpte l, lè m fè manje pou li, m tou mache ak yon ti bòl pou m met yon ti manje nan manje granmoun nan ki pa gen sèl, ki pa gen magi, ki pa gen anyen an pou mwen menm pou m pran pou m pote lakay mwen pou m al ba pitit mwen yo manje. M te konn travay uitè pou midi avè l. M t ap travay pou Hendy. Konbyen moun la k konn Handy? Si w konn Handy, al enskri nan Handy paske Handy bon anpil paske yo te konn peye m 18 dola pa è. Men madanm, lè w rive nan kay yo se chato yo ye pou pwòpte. Chato! W ap fè twa katrèdtan pou w ap pwòpte yon kay tout ji nan kò w sòti pou bale, pou pase twal mouye, pou lave twalèt, pou ranje kabann. Moun nan gen sis sèt chanm a kouche. Madanm, w ap rann tout ji nan kò w. Se sa m te konn fè. M ap mache nan ti machin, nan ti Nissan Maxima 1998 ke m te genyen. Dèyè a gen bale, li gen mòp, li gen bokit, li gen spre, li gen papye, li gen sèvyèt, li gen tout bagay. M ap mache de kay an kay pou m al pwòpte kay moun. So, ou menm ki fèk gen ti pwoblèm, ou menm ki fèk ap konbat, ou menm yo di k pap janm anyen, Ou menm fanmi pa kanpe avè w, zanmi pa kanpe avè w, mari pa kanpe avè w, madanm pa kanpe avè w. Motive tèt ou. Fokis. Ou gen dwa poko kote w sipoze ye a, men w sipoze konn ki kote w dwe ye. Mwen m pa t ko kote m te sipoze ye a, men m te konnen ki kote m sipoze ye. M pa t ko konn kòman pou m atrive la. M potko konn kijan m pral fè pou m rive la. But mwen te konnen kote m te ye a se pat plas mwen sa. Se menm jan ou lè w rive yon kote w, w ap gentan konnen si la se plas ou, si la se plas, si se pa plas ou. W ap konnen l. Eske se plas ou, eske se pa plas ou. Timoun m te konn okipe yon dam ki fè Alzheimer's. Sa yo rele nan lang kreyòl la moun ki pèdi memwa l. Madanm sa poupou sou li, li pise sou li, li fè tout afè l sou li. E madanm sa manje tankou sa w pa konnen, lè madanm sa ap banm kaka, se soti depi nan chanm ni rive nan salon tout kote nèt anvayi bade ak kaka. Rad lè m fin pwòpte madanm sa se tou retire l anvan m antre lakay mwen jete l, m konn pa menm pase pran pitit mwen nan dekè. Moun mwen te bay gade pitit mwen pou mwen an m konn pa pase, m konn pa pase pran l pitit la, tèlman m santi kaka. M oblije al lakay m anvan. M al retire rad la jete pou m benyen, netwaye kò m, apre sa pou m soti ankò pou m al pran pitit mwen. Paske jan m ye a, si m al pran pitit mwen, wadèvè mikwòb m ap pran an, pitit mwen ap pran l tou. Lè sa a m te gen sèl Veronica.